la jeunesse.
Ti lapli koman ye?
Mwen fòm. E, ou an fòm?
Mwen fòm mwen laba. Ok, e pou ki sa ou te tcheke m e vandredi swa? Pou ki sa ou te voye mesaj pou mwen?
Mesye yo konnen pou travay wap fè nan peyi a wap rann bat bravo pou la jenès mwen renmen travay la paske depi e ayisyen menm ki konsène nan sa kap pase nan peyi a m wè yon se ayisyen ki renmen pèp ayisyen paske jan peyi a ap dewoule la menn nèg yo fè konnen menn se bandi e bandi kap bay problèm nan peyi a pandan se tan e nèg yo kap kraze peyi a lè m te wè wap fè emisyon sa menn m te kontan anpil paske m wè wap klere je dyaspora pou fè yo wè Reyalite Ayiti Pase gen anpil moun ki pa konn reyalite Ayiti a Lè nèg yo pa vwayaje al fè djòlè y al voye moute pandansetan Erik pwopoze ap fè sa ki bon lan peyi a Erik fè manti Kriminèl yo e detui ap detui peyi a Fini ap fini a peyi a menm Se sa k fè w konprann de m te di pou m te di pou m te fè yon ti emisyon pou m fè pou m fè pèp la fè w konprann dyaspora yo Ayisyen yo konprann reyalite Ayiti sa k ap detui sa k ap pase lan Ayiti la konprann leta ap detui peyi nou menm Pafè Ap detui ti jèn tou Ok, e, e,
e, an, kòman msye rele ankò? Ti Lapli!
Wè, Kaporal Lapli. Kaporal Lapli, èske ou konnen Morvan John Colem ap pale avèk yon kidnapè, yon vòlè, yon kriminèl? Èske ou konn sa?
Non. Non pa fèm sa.
Fò asepte fò dim ke ou son kidnapè, ou son vòlè, ou se yon kriminèl. Nou pa gen pwoblèm ou mèt aseptel. Wap oblije aseptel paske se sa nou fè anba a. Wi, fò di wi ou aseptel.
Non m pa yon kidnapè, m pa yon kriminèl monchè. Kidnapè a e leta k kidnapè k kriminèl tande. Mwen leta k bay zam nan peyi a. Nap vin sou sa talè. Zam nan trèzenpòtan. Men zak ou fè yo fò ba yo non. Ki zak ou fè lò touye moun? Mpa tuye moun mwen menm Good Morens.
Elo kidnape moun. Mpa fè Mpa kidnape moun non frem. M ok. Banm di w Jan Jan sitiyasyon peyi map map fè w konprann reyalite a byen lè w leta lè w leta se leta se leta k peyi a elit dwe elit dwe pèp ayisyen sekirite. Nel gon group bandi li ame yo li ba yo zam li ba yo bal li ba yo bal li ba yo kob ou vin kote kare ou sa pou fè ou menm se chaje pou chaje phtk nan lari a pou leve yo pou leve yo pou fè paw la wi. Ale di ou fè lejitim defans.
Alèz. Pase lè w fè kidnape e lè w mare je moun e lè w mare je moun nan e lè w ap bat li e lè w ap fè l pase mizè ak kidnape l. Ok sa vle di.

Nan nan ti lapli fò bat pou nou gade nou pa vin fè tèlman literati avèk politik nap nap nap nap klè pou reponn kesyon yo un peu klè ak pou tout piblik pou 10000 moun kap gade w la a yo kap tande w la a yo pou yo klè pou yo pwòp pou yo soti eklèsi ann ale ki kote ti lapli ak gwoup li yo anba jwenn zam ak minisyon kilès ki peye pou materyèl sa yo.
Banm di w ba la byen John Morvens, fòm ba ba la pou tout moun tande l klè tou. Sa vle di fòm ba w reyalite peyi a paske sa w ap di m nan la ou pann ou gen yon enfòmasyon ki fyab men vrèman reyalite a ou pa konnen l. Ou konprann e pa tout bagay ou konnen nan lan emisyon lan e pa tout bagay ou konnen menn. Sa vle di gen jis fòm ba w enfòmasyon fòm bay enfòmasyon an byen pou moun k ap tande la pou l ka tande l ap tande l ap tande l a bon atansyon pou l ka eseye konprann tou. Ann ale. Lè Mateli te sou pouvwa. Li te bay Danyèl yon galil bnh. Li te bay Krisla yon galil bnh. Li te bay Ezekyèl yon galil bnh. Si w ap gade yon foto Krisla fè yon galil nan kou l, se lè sa Mateli te bay galil sa yo. Tèt kale te gen youn e Krisla te gen youn. Anojou, galil pa tèt kale a lan elit lan menm la, elit la anojou la. Ou konprann? Nan kan pa a ankò, Jovenel te bay Krisla yon M4, Li te bay konprann tout kale yon M4. Sa vle di jounen jodi a menn se wè nou wè zam ap se wè nou wè zam ap antre nan peyi a nou menm n achte zam nou fè zak n achte zam paske ou konprann lè w anfas yon gwoup bandi ou konnen prezi e prezidan k apwoche ou menm e tou e tou nòmal tou ou menm pou w fè zak tou ou menm pou w pou w kanpe baz ou tou pou w kanpe baz ou menn pou yo pa detwi w menn Ki sòt de zak nou fè ki sa k de ki sòt de zak nou fè pou n pou n achte zam ki sòt de zak yo ye m byen renmen mo a.
Monchè
Nou menm nou vè nou vè tout kalite zak nou menm. Sa vle di ke depi nou voye je nou wè nou konn desann anba men nou monte akamyon diri men nou bay pèp la sa nou ka vann nou vann tou men pou n achte bal a zam nou menm. Ki nan men ki moun n achte zam? Ki bò n achte zam? Nan ki bò nan ki nan men ki sektè? Sektè anmè ki se ki pa gen lòt sektè non ke sektè ke leta non menn. Gen sektè boujwa a tou non menm ki bay ki bay ki bay ki bay sa kap pase nan peyi a paske li nan avantay yo wi sa k fè yo ka vantre zam konsa a wi si pat nan avantay yo yo pa tap janm ka vantre zam konsa non menn ou pa gad voye je w pou wè se pa sou se pa sou pouvwa sa w wè plis zam antre nan peyi a pi plis bal plis bal antre nan peyi a ou pa wè plis kote gen plis tout kote gen zam nan peyi a nan kat kwen peyi a gen zam wi eske nou menm nou gen aksè pou nan pou nan pou nan antre pou nan antre zam a bal apre leta.
Eske ou konnen tout jèn ki menm jan avè w lavi yo toujou fini mal yo touye yo pafwa e moun parèy ou yo ki dèyè do yo yo k touye w eske ou konn sa.
Nou konn sa nou menm nou pap mouri jan jèn sa yo mouri a. Ok men poukisa ou asepte kenbe zam nan malgre ou konn ki risk ki genyen pou w mouri nan mal menm poukisa ou oblije.
Yo wè mwen menm mwen menm son viktim mwen ye paske yo konn lè yon tande de bagay kap degaje an ayiti nan gran ravin mwen te viv yo paske nou te fè dezameman nou te fè dezameman nan gran ravin deja nou te remèt zam nèg tiba te vin nan ayik baz yo vin bat moun vin achte kès byè moun nan pa peye depi yon moun gen yon bèl ti fanm lakay yo di kòmandan voye dèyèl Pè kadejak. Paske lè nou te voye je nou wè bagay sa yo, kouda nou di mwen pran mwen m pap kanpe mwen menm m bay nèg sa yo vin antre nan zòn an bon m te pase nan men nèg yo m te pase m pran zam tou m kenbe zam m te kouri dèyè nèg sa yo. Apre sa m te mande leta pou l moute yon komite dezameman pou l fè dezameman pou nou remèt e zam granravin kap bay pwoblèm pou nou te remèt zam yo. Nèg yo moute komite a ek bèl dyalòg yo pa yo pa fè anyen ki serye vre.

Sak fè jounen jodi a mwen menm tout jan tout sa yo fè pou yo itilize m yo pa kapab e sak fè yo yo dèyè pou yo kraze nou konsa menn.
Bon e ti lapli ann fon kanpe la ann al kounya sou kesyon jounalis yo ti lapli ba nou istorisite sou kesyon lanmò jounalis Leganyè ki te mouri lan ba a.
A la man la man la man la man jounalis sa son bagay politik li ye paske Kòman politik?
lè w lè w voye l jou nan yon bagay politik nan yon bagay politik li ye menn paske yo di w jounalis sa gen lè m tande Guerrier Henry ap pale lòt jounalis ap pale yo di w jounalis sa yo wè kote yo wè kote nèg gran ravin ap rache jounalis sa met nan sak sesi apresa nèg yo mennen w politik Yon kote yon kote anbadone kote nèg nèg ti je te konn te konn pase kote nèg ti kris la konn pase yon simityè anbadone anlè a nèt se la yo prann y a la chapo jounalis sa yo di w ankò de la yo jwenn chapo jounalis la pandansetan se lan menm kou jounalis sa a avè yon jounalis sa a avè nou manke pran la ankò lan menm kou sa nou manke reprann ladann ankò la. Si pa si si zòn nan pa gen gwo lapriyè sou li, nou pran nan menm kou sa avan yè. Map vin map vin map vin la avèw map vin la avèw men kesyon Leganyè a m bezwen klè sou li paske jounalis Leganyè mouri se kòmsi yon disparisyon aprè se chapo yo di yo jwenn yo di yo jwenn rad men kibò egzakteman pou ou menm jounalis sa a rive mouri nan nan geto a.
Bon jounalis sa mwen menm la men jounalis sa m pa konn kote l mouri. Sa l di e moun k ap fè divèsyon, ki di yo prann yo jwenn chapo, yo jwenn rad. Men e pa e bon bagay ki reyalite vre. Se pou leta de e prann, se pou ekip la demontre ke yo prann y ap fè y ap fè yon travay serye e pou e pou e pou yo te ka montre ke jounalis sa anndan gran avni li mouri. Sa vle di jounalis sa menm sa w vle di ke jounalis sa menm se yon se yon se yon kou yo moute jis yo vle kraze gran avni l. Paske konnen 13 novanm se sèl jounalis ki te ki te kanpe pou nou, kounye a depi yo di yo prann nou touye jounalis, kounye a yo ka jwenn y ap jwenn espas pou yo kraze gran avni l.

Kounya la nèg yo konprann, nèg yo vin pa dakò. Kounya nèg yo ba yon kòb kounya la nèg vila tchè yo kòb sa vle di ke pou kraze vilaj. Se estrateji nèg yo mete, yo pa ka kraze vilaj. Kounya la e sa k fè wè jounen jodi a l vin nan eta sa menm. E misye k te chèf sekirite teyat nasyonal la? Teyat.
Wi chèf sekirite teyat nasyonal. Misye t ap travay, misye te gen djòb li anndan palman tou.

Ou di la polis pa kanpe sou an, ou di la polis pa kanpe sou anyen non ti laple.
Non la leta kraze enstitisyon sa yo frè. E ban e e ban e e se bandi pa yo fòme yo. Oh.
Koulya si w wè bezwen kòm si mani pou manifestasyon swa si w si w ouvè yon cha e Christo ap jwenn ladan l Ezekyèl, Babekyou wi, nèg iska yo wi. Depi w pa depi w depi w geto pa fè pati pa fè pati phtk.

Aw kidnaping politik li ye. Bal bon bagay frè m. Nèg yo mete nèg yo fon bagay kòmsi nan kad entelijans yo pou demoutre yon prann ke yon prann ke nèg nan ravin pandan yon prann yo jwenn pon an pandan yo jwenn pon an pou yo pase yo tou pase paske lè w voye jwe yon prann yon kidnaping fèt pele vè sek. Si nou panse nou konn nèg la vin kare de pelerin sèk pral de yon doktè menn jis anndan pelerin sèk e pandan se tan e la Jovenel rete ou konprann sa vle di ke nèg yo menn lè nan maten lèm pantan m wè m jwenn yon apèl kounye a m jwenn yon apèl nèg yo sone e lapèl la se yon nèg pnh kap rele m yo dim konsa yo wi yo kidnape yon doktè se nan men Bougoy li ye. Kounye a, m rele Bougòy. M di Bougòy, èske moun nan, èske ou konn doktè lanmò? Bougòy di m non. Kounye a menm, m t ap rele Bougòy sou kote li biwo l la, m ba yon nimewo yon sòlda ki bò kote l la, m mande kote Bougòy ye, li di m Bougòy poko leve. M di al pase m Bougòy. Lè m pale a Bougòy, Bougòy di m non, li poko resevwa moun konsa. Mwen menm ki kòm entelijan, mwen menm ki kòm entelijan, mwen voye nèg mwen yo, mwen voye nèg mwen yo al sekirize tèt tèt. Tèt e Tèt fò mèkredi moun a vrèman wi lè gen 3 machin 3 machin ofisyèl ki parèt ou konprann nèg yo abiye yo a an chèf vis ou dan nèg yo a an chèf vis ou dan 3 machin ofisyèl e 3 machin ofisyèl kote yo pase a se kote map nap goumen a nèg dezyèm se anndan dezyèm machin yo pase sa vle di ke ou konprann machin paka sikile blòk nan blòk la e ou konprann lè nèg yo lèm rive anlè a

Mwen menm mwen te chwazi lè map rele nèg lè yo pran kò nan kòmsi lè misye pandan misye la m pale a misye mwen di misye mwen menm m paka voye w ale konsa paske si nèg yo kidnape w mwen menm son ekip ki fè l fòk mwen jwenn fòm jwenn apèl nèg yo anvan pou m konn sa pou m fè paske nèg yo te kenbe telefòn yo pou yo konprann pou yo negosye lajan yo lan lari oubyen pandan yap negosye lajan yo lan lari pita blòk dizè onzè yo ka vin dèyè l. Mwen m te vin kanpe yon kwen m di non mwen menm m pap ka lè yo vin rele m m di non lè m mande pou rele Bougoy m di Bougoy nèg yo pa rele m non eske yo pa rele w Bougoy di m nèg yo rele l yo di yon kwen yap vini dizè dizè nèg yo pa janm vini onzè nèg yo pa janm vini lè yo konprann m mande Bougoy nimewo l vre nimewo ban mwen map rele yo Tout telefòn yo fèmen. Kounye a la, lè m fè yon kontak, m di misye si l pa gen nimewo frè, nimewo moun lakay li, l di m wi li gen nimewo moun lakay li. M bay misye telefòn mwen, m di rele yon moun lakay ou. Misye rele frè l la, m pale ak frè l la. M di, ki sa nèg yo, nèg yo ki sa yo di w? Li di nèg yo mande yon, nèg yo mande l yon sòm kòb, a no jou an pran nèg yo poko janm di l anyen ankò. M di e vre? L di m wi. M di an ben oke, pa gen pwoblèm. Kounye a la, lè m fè entèvansyon, m fè entèvansyon, tout entèvansyon m fè pou m jwenn nèg yo, m pa ka jwenn nèg yo. M wè sa yon derespektan liye, m di misye m ap voye w ale.

Wi evre. Wap pale. Sa vle di ke neg yo men kijan yo ye. Neg yo kon grenn bagay yo fè.
Tande, epa neg yo. Mwen m bezwen konnen kisa Senatus te diw lel te rele w la. Oubyen si se lot patnè k responsab dezameman an ki te rele w oubyen Senatus direkteman sou son telefòn, sou telefòn pa l.

Non Non Li nan sena disa nou di ke yo menm li ansanm ak yo sena Kounye la banm di w banm di w bagay la byen pou moun kap tande m yo Gon nèg yo nèg yo ap goumen ansanm avè nou Pandan nèg yo ap goumen ansanm avè nou yo vin rive gon valè nèg kap kap pote boure sou gran avin kap pran nan lise gran avin nan

Doktè Nandy ah monchè lapli fòn chache rezoud bagay sa menn bagay moun pakab mouri nan twazyèm nan konsa bagay mdi bon e nou menm nap tiye moun nan twazyèm nap di moun paka mouri nan twazyèm nan si nou pat bay Christa tout pouvwa sa yo menn nou pat bay nèg Ezekyèl yo tout pouvwa sa eske yo teka moun teka mouri nan twazyèm nan konsa ala kilè tout pwoblèm patap rezoud bon nou pa dakò poun fè dyalòg poun fè lapè nap vin di tout moun ap mouri nan twazyèm nan mdi antoulèka mwen men pou lapè m la tout sa nou dim m avè nou kounam mwen Elidian Bndye mesi vre mdi ou konnen Pwoblèm pwoblèm nan pèt azot nan pa yon bagay ki fasil. Si gwo si gwo otorite yo pa di yo pa dakò lapè ou pap ka fè lapè. Ni sa w ap pale a la e voye mo a ap voye moute paske ou menm ou twò piti pou w di w pral fè lapè nan twazyèm nan. Pase sa k ap pase nan twazyèm nan e bagay yo pran e bagay sot wo. Se anndan gouvènman l soti l pa piti. Eske moun ki antèt gouvènman yo pale ansanm avè w yo di w wi yo pral fè lapè. Li di m non li pa chita sou sa li pa pale sou sa. Li di m nan demen se yo l ap rele l.

Ok, sa rete la. Eske ou rekonèt Fritz Jean-Louis?
Fritz Jean-Louis? Mm-hmm. Non.
Ou bliye yon nèg ki te pran katouch son blende ki te vin negosye avèk swa Bougòy ou byen euh, euh, euh, anèk Gran Ravin ou Vilaj de Dye, m bliye kòm ki yè sa, ki te pran katouch?
E ba vre monchè, ay divèsyon nèg yo t ap fè. Epa vre Sa yon divèsyon nèg yo tap fè frè bagay sa pa reyal bagay sa menm menm konnen nou yo ka konnen li pa reyalite frè sa e bagay pa nèg yo te fè frè nan liy politik pou yo te moutre yo konn kijan nèg gran ravin mechan kijan nèg vilaj mechan on e manti kouman ta fèm di w Marvens kouman ta vle menn pou yon nèg pote kòb ban nou yon pasò apresa pou n tire n ankò. Non ou pa konn ki.
Non monchè kenbe nap kenbe nèg sa kenbe nap kenbe nèg sa m fè plis kob avèl monchè m fèl banm yon de twa milyon monchè bon lè nèg la t gen kob lan menw m ta pral tirel ankò nan enbesil mwen ye menm m pa konn m pa konn sa m fè a lajan bon nèg yo bon nèg yo kap alimante baz kap fon pakèt bagay kounye a bon nèg la ta tonbe anba pak mwen pou l ap voye kob ban mwen kounye a m ta frizil ankò.

Touye yo. Yo ap dekonn tip de moun yo ye. Moun nan sot gran ravin cha pran yo bay nèg pilat touye. Paske e pa nèg baba nèg pilat pran yo nèg pilat pran yo lan cha met nan cha al touye. E konsa nèg yo fèl. Sa vle di ke nèg yo konprann se konsa yo fè batay pa yo a. Sa vle di ke pou moun gen perèz tout ap benyen soti lan manifes pou al soti lan manifestasyon Yo kreye aktivite sa konsa pou yo mete yon perèz nan tèt moun yo pou yo pa sòti al nan manifestasyon. Ok.
Kisa mouvman lajenès la, kisa mouvman lajenès sa di pou ou? Bat bravo pou lajenès sa. Eske ou prè pou ou kite tout sa w ap fè ki mal yo epi pou ou antre nan mouvman sa? Si w gen zam, ou retounen l kot nèg gwo palto yo.
Banm di w, ou wè nou menm, nou prè nou prè pou nou remèt tout zam gran avil pou nou ta ede kominote pou nou ta ede kominote nou an travay paske nou menm nou tout se ayisyen nou ye nou pa ka viv di pwòp tèt nou ankò men jan pouvwa sa kanpe a la swa remèt zam li gade wap gade yon bann se e boule yo pral boule gran avil met dife touye tout moun gran avil fò ta gon pouvwa t moute menm ki gen konse kan t moute li vin travay a geto pou ta pou fè pou fè lavay lan geto sa vle di ke si nou pa gon moun ki vin kanpe kòmsi ki kanpe pou nou.

Okin relasyon.
M pa gen okin lòt relasyon a nèg sa yo. M gen relasyon, mwen m relasyon m genyen, relasyon m genyen, m gen relasyon a nèg vilaj. Paske ou konprann, se nou pouvwa pa vle wè, e nou t kanpe nou menm nou di ou konprann dèske pouvwa pa vle wè nou nou menm, nou kanpe ant nou kanpe nou nap kanpe danp jistan lè gon lòt pouvwa nou menm ou konprann na bay peyi a yon a yon chans li. Si kounya nal nal lage bay, nèg sa pral fè pral fè twòp abi, nou pap dakò. Ou menm oblije kanpe, nou oblije nou kanpe yon kwen pou nèg sa pa vin detui nou menm. Eske ou te pale a premye minis Jude Joseph tou menm jan a Izo?
Bon wi yon lè m te pale a misye. Men lè m te pale a misye, mwen te di misye te di m kisa nou wè pou nou fè. Bon bagay sa kap pase nan peyi a paske li pa bon pou peyi a imaj la pa bon pou peyi a m te di m te di yon bon minis yon bagay ki trè senp siw moute la se se sou lòd pou nou pral travay pap gen lapè m di siw gen konsekans ou konnen ou pral travay vre pou la pou lapè pou chanjman pou retire zam nan men ti nèg geto. Fòk ou ka pale ak fòk ou ka pale ak tout gwoup men fòk fòk prezidan tou ba w lese pase fòk moun ki anndan pouvwa yo tou ba w lese paske pase paske leta gentan divize divize pwòp tèt yo ankò si ou ka pral preche lapè la yo pa dakò paske se gè a k bon pou yo se la se la yo pou yo jwenn pou yo fè tout sa pou yo fè yo ka pa dakò men yon sèl bagay m ap di w Si w kanpe grenn nan bouda ou di wap fè lapè a onkò nou pa pran lòd nan men otorite sa yo ap gen yon bon lapè e si nèg yo te al fòk ta al dyaloge avèk yo dabò pou yo konnen èske yo la pou lapè vre paske se nèg yo t kreye konfli sa espirityèlman e leta t kreye konfli a.

Men,
premye minis la, tout moun ap rele premye minis la, li pa pran apèl, kòman fè l pran, li pran apèl ou, sa vle di ke gen kèk chòz, kòdinasyon ki te fèt kanmèm, ki yè sa? Non, mwen men ekri m te ekri l. Hum, te ekri w te ekri l.
Se ekri m te ekri lò patnè an bann ki la kòmsi nan bagay sosyal mwen te di pou teke limi wa wèl lap lap fè kontak la mwen pou teke limi wa pou mwen m di pou li dekri minis ki moute la konprann m te konnen w konprann sou ki baz w konprann paske nou menm nou vle lapè anndan gran avil konn m te ekri l m te vle si lapi wi w konprann sa kap pase nan twazyèm nan m pa renmen l mwen m vle lapè anndan gran avil eskew konprann m ka rele w ou ka rele m pou n.

Ou dayè lè jan ou konprann pèp yo wè map fonksyone yo di yo wè ou menm ou kaporal ou kaporal ou ye paske si ou ka kanpe si ou ka kanpe anfas nèg sa yo ou konprann wap goumen ansanm avè yo ou kaporal ou sipoze ye paske ou wè tout sa nèg yo di sou ou sa fè 3 zan wap tire kout bala nèg sa yo nèg yo pa poko ka detwi nou toujou ou pranm baw respè kòm ou kaporal ou nan tou relem kaporal nan vi a. Ok
ti lapli Dim kote kesyon jounalis yo semèn sa soti jounalis yo ki tap asasinen anndan di nou kot sa soti.
Monchè sa son bagay ki soti anndan pouvwa menm.
Paske sak fèm di l soti anndan pouvwa menm Nèg yo se bagay yo ta pral fè pou yo ka jwenn espas yo elimine nou nèt paske se espas pa nou an yo bezwen paske espas pa nou an li pwoblèm pou yo paske nou pa vle konperi ansanm avè yo kounye a lè gon jounalis ki rele m ki rele Kenny ki rele Kenny avè Damadi nèg yo rele yo di a vin fè yon repòtaj gran avini pou konn kouman bagay kowona kijan zòn nan ap dewoule bagay m di nan lè yo te di m nan te di m ap vin y ap vin nan a dezè nan demen m sere. Mwen di a dezè a li twò ta si repòtaj la vin fè bay video li twò ta pito nou vin demen maten pito pou plis pou nou ka gentan fè tout repòtaj pou nou fè ka yo dim pa gen pwoblèm lè yo vini m te konnen yo di tap vini lè m gade m wè yo vin nenpòt yo 11 kounya lè nèg yo vin la yo chita kounya yo dyaloge kounya la m rele kèt moun pou nou dyaloge ansanm avè yo kounya m rele kèt moun pou al mache avè yo moutre yo zòn nan pou yo fè repòtaj sa. Papa nèg yo preske fini repotaj la nèg yo pase t gon ou konnen mache a krista a anprann krista a krazel se te bò komisarya e bò komisarya yo fè mache a kounye lè krista lè nèg yo rive dèyè pòs bò pòs la yo koumanse fè repotaj a moun yo kounye a moun yo menm pran jounalis yo yo pare devan komisarya avèl yap monte yo yap monte yo mache soda la bay li mache pi devan komisarya gon ti kafou devan ak tè la kote yo konn vann dlo Kounye a, dam nan reprann met moun yo tout jan, yo sot kanpe nan foul, nan mitan kafou a, y ap fimen mache a. Menm kote a menm, nèg Kristan yo kole nenpòt kat dyòl zam ansanm, yo vide bal. Yo vide bal. Jès, Bondye reprann nou konn zòn an se yon zòn ki gen anpil lapriyè. Pandan yo vide ba l, se ti dam nan, se sèl ti dam nan ki pran bal. Lòt nèg yo menm kouri, yo fè lanbòb, yo fè lanbòb ak Rita. Alo? Yes, ou mèt kontinye.
Yo fè lanbòb ak Rita. Lè yo fè lanbòb ak Rita, konn a nèg yo rele m yo di m, men nèg yo vide bal sou, nèg Christie ba yo vide bal sou jounalis yo la wi. Gen yon sèl ki pran bal ladan l. Kounye a nèg yo nèg yo rekonèt ke li te nan mitan ravin nan nèg yo kouri a tout piti pral pran jounal fi a k atè a kòm piti a tèlman pran bal tout pantalon l chire a bal tout mayo l chire a bal li vin ak jounalis la kounye a l vin ak jounalis la l mete l nan mitan ravin nan kounye a m di moun di moun ravin nan yo rele fè entèvansyon fè entèvansyon pou yo ka voye jounalis la lopital men lòt jounalis yo met grenn nan bouda pou n al dèyè yo si n pa al dèyè yo bal la se yon kou l ye. Pral fè laj dèyè jounalis yo si nal kite lòt rès jounalis yo rete nèg yo pral jwenn yo pral jwenn kote pou yo fè kòmantè paske gon bala bala bala gon bagay politik ladann paske si gwo jounen sa gwo jounen sa an pran nèg yo ka tire sou jounalis yo paske jounalis yo avèk tout aparèy yo nan men yo yo gen yo gen rad jounalis yo sou yo abiye ou wè nèg yo tire sou yo bala gon sik dèyè l fè kou nou konnen konnen ki veye jounalis yo vrèman vre nèg yo fè nenpòt

Odanyan menm di nèg yo, fò nou kontwole kote bal yo ap frape pou nou ka gen direksyon bal yo pou nou ka voye bal nan bò a tou. Odanyan mòn mwen, mwen pase pa sou mòn mwen menm, m wè kot nèg la, m wè kot nèg yo ap tire a kounya la, lè m wè kot nèg yo ap tire a konprann, m koumanse lokalize kot nèg yo ap tire a, nou koumanse tire ansanm avè yo tou, jounalis la, jounalis yo vin soti. Gon jounalis ki soti pa de de jistès li manke mouri pase nèg yo fon bal, misye al kleve pye l konsa, blòk la kraze plat e pandan se tan jounalis ki nan mitan nèg yo Ki pou krisla a yo rele krisla krisla di yo met ret la lap vin dèyè yo yo pa benyen pè epi depi pandan setan nèg yo fè nenpòt 20 minit alòt jounalis ap pale avè yo ap tire dèyè jounalis yo sa vle di son kout te byen moute sa vle di ke nèg yo te gen 2 jounalis pa yo la sa vle di nan moman depi yo fizye jounalis sa yo 2 jounalis sa va di wi yo wè nèg gran avin ki tire sou jounalis yo sa w tande a tou pa gen dlo pou lave nou sa vle di yo te ba nou kout Legagne kounye a ta ba nou kout 9 jounalis ankò fè 10. Fè di se pito sa bandi a tou pa gen dlo pou lave nou menn menn nou fini ak gran ravin. Ok, operasyon ki te gen pou fèt gran ravin nan vilaj de Dye e ke minis jistis lan te gentan prepare a sak fèl kraze? Banm di w,
operasyon nèg la te prepare a se yon operasyon te prepare paske operasyon sa e pou nèg pilat li te ye paske se nèg pilat ki te avèk kris la ki te chita babekyou konprann ki te fè reyinyon sa anndan palè Kounya la men minis jistis la, minis jistis la li menm li te konn depi lè goumen kòmanse se li te e li te koumanse pouch nèg yo nan goumen an. Kounya la nèg yo di pou yo kite vilaj, yap barel, lè yo fè 2 3 mwa kounya yo pral atake nèg yo men yo pap jwenn manje pou yo manje anndan, yo pral atake nèg yo pou yo plase pou yo plase chèf pa yo anndan. Sa vle di pou yo plase chèf pa yo anndan. Kounya la menm kote a Lè yo koumanse fè sa nou menm nou menm ki konnen ba ki ki di ki di sa konn soti yon bagay m di wè la mwen menm si nèg yo pa debloke vilaj pa si nèg yo pa pa debloke vilaj nap bloke matisan kounye la yo voye nèg nèg pilat yo vin bare nou kounye la an desann nou kounye la nèg nèg yo tire avè nou tire avè yo tou nou pouse yo nou nou antre nan katriyèm sou yo pandan n antre nan katriyèm sou yo tout nèg tout nèg ki te prepare

Tout nèg vilaj yo vin viktim. Kou la yo vin pa gen fòs ankò. Kou la misyon an fayit nan men yo. Ok kisa k pou fèt mentnan pou pou tout geto yo kalm la aktyèlman pou nou pale ak nèg baz pilat yo pou nou fon sèl pou nou konnen moun nan geto yo se tout moun ki nan geto yo ki sivil yo se kidnape nou menm nou kidnape yo paske yo pa ka yo pa lib pou yo fè sa yo vle mouvman yo kisa eske nou konnen nou vin sèvi yon pwoblèm menm pou moun ki nan zòn nan tankou moun ki sou katye yo k pa manyen zam.
Epa nou vin sèvi pwoblèm nan leta t vin sèvi yon pwoblèm monchè bon e leta t kreye l monchè nou vin sèvi yon pwoblèm si leta te deside menm nou te ka fè sa nap fè yo menn. Eske nou menm nou eske nou menm nèg geto sa yo nou prè pou nou pou nou batay avèk lajenès pou pou pou nou pou fòm de leta sa k gen la pou nou chanje l eske nou prè pou nou patisipe avèk lajenès. Bon e pou sa nou la menn e pou sa nou la e. Sa vle di ou moute ou moute nan bòd bat bravo pou lajenès la.

Non pye yo pou yo frape sou prezidan an avan pou yo fè lapè depi pa gen depi pa gen lapè gen kout bal kap tire men nap toujou gen pwoblèm nan sa vle di pou yo frape pye yo sou prezidan an menn frape pye yo prann sou leta peyi yo menn pou yo remanye nèg sa yo cha sa yo ba yo a menn pou yo rantre cha pou yo voye bon polis ki ka travay la nan matisan menm epitou pou yo klase nèg sa yo nan wòl yo epi tout peyi mache.

E te di m ke pa bay Ti Lapli pale. Men anpil jèn tou te di ke yo vle tande sa k ap pale yo. E m te tranche pou yon sèl rezon. Se paske m kwè nou fè pati de yon mouvman lajenès ke ki gen slogan Bat Bravo pou Lajenès. E m kwè ke moun sa yo tou se jèn yo ye. E m kwè se fòm de leta sa k gen la a. Ki fè moun sa yo yo kreye. Paske te gen, te abitye gen leta, pa t tout gen pou kesyon de gran ravin, ti bwa, pil nèg Galil nan men. E misye eksplike klè, li di w kote yo jwenn zam yo li menm. Li gen, li gen anviwon 3 Galil l ap sèvi la, se tèt kale ki te gen yo, kiyès ki te bay tèt kale yo, se te Michel Martelly. E nou te konn wè vrèman Adly avèk Michel Martelly bèl foto yo ansanm. Nou pa konn ki bò. Sètadi ke. Nou menm nou pran desizyon, nou di te nou fè yo pale la paske gon kesyon de jounalis ke yo te mank asasinen la a epi pou l te konn kisa bagay sa ye. Se pou sa n te ba yo pale. E Morvan John Colem garanti nou l ap sèvi ak menm nèg ki gen zam sa yo pou retounen zam yo kont nèg ki ame yo a. M sonje m te di nou sa. Paske mouvman lajenès la, Li gen pou l sèvi ak menm zam nèg sa yo pran y ap bay nèg geto pou yo ka gen eleksyon yo. Epi Morvan John Colem ap bay moun sa yo tout nèg nan geto yo men moun pou nou vote e menm kote m ba yo moun pou yo vote a se moun sa yo k ap ka met lapè. Paske fòk geto yo pa nan eta yo ye jounen jodi a. M pral kreye emisyon menm pou nèg geto yo, yon jou, kou jounen jodi a n ap wè m nan mitan Gran Ravin, n ap wè m nan mitan Baz Pilat nan Ti Bwa, kote yon jou n ap wè m nan mitan moun sa yo, m ap di men kote nou te konn wè gen pil tèt chaje, pwoblèm, moun ap tire moun nan, men la a, li klasik e yo plis an sekirite. Nou pa t wè te gen yon moman Site Solèy te poze?